Bonjou, bonswa tout fanatik Chouchou Familia yo, m espere nou anfòm. M ap pran leson pou m salye tout fanatik mwen yo, tout nouvo abòne m yo, tout moun ki te la deja, ki t ap sipòte m sou chanèl sa depi lè ke m te kòmanse ok, e jiska mentnan. Mwen di nou mèsi anpil, kontinye abòne epi voye videyo a ba yon zanmi w, yon fanmi w pou l kapab vin fè pati. Chanel sa m di yon gran gran gran gran gran merci avèk nou tout san nou menm travay la pa tap kapab kote li ye a ok jodi a la m pral prepare yon krèm yon krèm mayi ki kouvri ansanm avèk chokola mwen gentan fonn chokola kòm mwen te moutre nou deja nan yon videyo kòman ke m fonn chokola se sak fè m pa moutre nou kòman ke m fonn chokola. Ok poum komanse mwen toujou itilize sa lè map fè krèm mayi ok ou menm ki poko wè kote map fè krèm mayi map di w eemm gade plis video sou chanèl la wap kapab jwenn krèm mayi a ok vizite chanèl la byen si ou nouvo sou chanèl la ou poko wè kòman fè krèm mayi wap kapab wèl ok sa se krèm mayi a mte gentan fèl metel glase menl poko kwit nou wè. Li poko kwit e sak fèm kitel konsa m pral preparel m ok map fèl nan fòm ti kawòl paske se nan sachè map metel ou kap metel nan keps wap metel nan nenpòt bagay se tou jan map fèl lan tou mwen oblije metel nan sa ou byen m tap metel li nan keps ok poum kòmanse m pral re blende li ankò paske kem te gentan blendel avèk tout bagay yo tout sa kem fè krèm mayi an nesle krèm frèch ki se krèm lèt isit lan. Ok, mwen gen ta blendel ansanm avèk li deja, tout ansanm, mwen te metel byen glase, koun ya m pral blendel pou m kapab mete li nan sa, ok. Ok. M poko fin blende non mwen fon kanpe. M kapab montre nou. Ok m pral mete chokola nan sa mwen itilize yon kiyè. M kapab mete li an dan. Mwen itilize yon kiyè m kapab mete li an dan. M ap mete nan plizyè. Apo sa m bose denye gen nan m kapab montre nou koman ke m fel. Pou nou kapab we koman ke m fel. Ok. M ap fin fe. Tout pandan sa bay la pou sa dènye grenn nan, gen lè ki a pap bon pou li, m pral itilize yon lòt bagay. M ap pran menm sa yo, m vide l ladan, apre sa pou m kapab fè yon ti tou pou m kapab mete yo. Ok, m ap fin itilize, m ap fin, pandan m ap blende sa, m ap plen sachè yo, apre sa m ap montre nou kòman ke m fè.

Li fin blende siw pa gen li fin roule siw pa gen sa ou kapab toujou fè li nan blende paske mwen menm lèm poko gen sa m plis achte sa paske lè map itilize poum fè gato siw pa gen nou kapab toujou fè li nan blende Sa pa yon pwoblèm kòman m toujou bay li nan blennde. Ou menm ki poko wè kote map fè krèm mayi map di w vizite chanèl la plis pase si w nouvo ou gen dwa pat wè lè m te fè krèm mayi a wap kapab jwenn krèm mayi a ok mes amour se konsa fòk ou fè l pran nan tout ti pwent yo ok nou wè chokola a mezi kote wap rive l la tou si wap fè yon chokola si wap fè ti kawòl la gwo anpil ou mete l mezi kote Lap rive an wè. M ouvè sachè a jiskanba. M ouvè l ok poutèt pou chokola kapab byen tonbe la. M te fonn. M te fonn nan 2 veso pou l te kapab pi byen fonn ok. Kounya la nou wè fòk ou fè l pran nan ti pwent yo. Apre sa ou kòmanse laji l pou l pran nan tout kò l ok. Map fin fè yo paske m poko fini apre sa map retounen vin moutre nou lè map vide ok mes amour m t fè prese la m gentan mete enpe nan frizè pou l kapab gentan kuit pou lè map fini video a sa se kòman l sòti lè ke m fin mete krèm nan lè ke m fin mete krèm nan ladann paske m pat rive l jis anlè sa e chokola yo k rive jis anlè. Ok m pa m pa mete krèm nan tout m gentan fin vide krèm nan kounya m pral mete sa kwit lèl kwit map vini ansanm avèk li map fann li map montre nou kòman rezilta ye ok ok vwala mes amours men yo men krèm yo emm bòl la paka pran tout m gen nan frijidè a toujou nan frize a nan itilize m pou vwa. M pral fann youn pou moutre nou malgre sa yo poko fin kuit paske m jis vle fini videyo a malgre sa nou wè videyo a fini nan nwit. M vle fini videyo a m pral fann youn pou m moutre nou anndan koman li soti. Ok, m espere pou nou al fè li pou nou wè koman l ap soti. Li vreman gou, ou kapab fè l ou vann ou fè kòb ladan, ou fè l pou timoun ou. Ou konprann sa vle di se trè enpòtan. Pou nou fè li paske li vrèman bon e trè fasil epi li pa koute anpil kòb, nou wè garanti, li pa koute anpil kòb avèk yon ti kras kòb ou kapab fè li, met lakay ou pou bwè si w renmen di sò nan ti bagay sa yo. Mwen m pap ba w manti, m renmen krèm men se tou ankò m renmen krèm ki gen chokola yo tou e sa k fè jodi a m fè l konsa. Men m fè l pou m montre nou tou kòman mwen fè l. E sa fèm pote ti video a pou nou. Ok, m fèl konsa epi m moutre nou, m vin moutre nou kòman ke m konn fèl pou nou kapab al fèl tou. Ok, m pral fann youn pou m ka moutre nou anndanl kòman li soti. Ok mes amour nou wè m sot fann sa ki te la. Men kòman dan sòti, ok nou wè. Li vreman gou, m te di nou li poko fin kuit tou. Li vreman gou, nou met al eseye l. Si se krèm mayi ansanm avèk chokola. M espere pou nou enjoy ti video sa. Mes amours, pataje l pou mwen silvouplè. Pataje l ansanm avèk yon zanmi, yon fanmi pou l kapab vini. Abone nan chanel la pou m kapab gen plis moun, pou m kapab ankouraje pote videyo pou nou mes amour. Paske nou konnen se sel fason nap ka ede m pou m pote plis videyo pou nou. Ok, e pa bliye chak lem lage videyo tou bay yon like, sa ankouraje m. Kite yon komante tou pou nou di m ki sa nou renmen, ki sa nou pa renmen. Ok, sa pap deranje Cherchou Family a. Se jis kom si nou chak ka bay ide pa nou. Ok, nou chak ka bay ide pa nou. Men sa nou te renmen, men sa nou pat renmen. Ok, nou ka ap di sa o kontrè. L ap fè m aranje sa pou m kapab korije kèk bagay nou pa renmen. Paske se pou nou m ap travay, se pou nou m ap fè plezi, ok? Alò m espere nou enjoy ti videyo sa a. Epi pataje lansman avèk yon zanmi yon fanmi poul kapab vini nan chanèl la se te tou pou jodia enjoy epi m renmen nou anpil nou konn sa deja yon gwo bizou mwah babay.